Saj, kote Dye banm yon mesaj pou Ayiti. Nan korona a, se mwen menm Dye te, se mwen menm Dye te bay mesaj la. Alò, m te konn ap, m fè feyè, m te bale legliz, e m tout kafou, mwen tout gresye, m tout pòtou, m konn ap preche mesaj la. Alò, kounye a la, Letènèl banm yon mesaj pou peyi a. Kote l voye di nou menm pèp ayisyen nan difikilte, nan difikilte, nan mitan pwoblèm, nan mitan kalamite li wè nou ye a. Mesaj sa a se pou chak grenn ayisyen. Ke ou te Ayiti, ke ou pa t Ayiti, mesaj sa konsène w. Letènèl voye di nou konsa nan Matye 24 vèsè 37, 37, sa nou wè k te pase nan tan Noye a, se li k pral pase la ankò. Frèm tande byen, paske mesaj la se pou nou menm pèp ayisyen, malgre difikilte yo, malgre pwoblèm yo, nap gade tout mechanste yon seri de nasyon ap fè nou. Ou te gen banm Lik 10, 15, li pale de Kapenawòm, sa vle di yon gran vil, moun ki wo yo, moun ki pa vle atè yo, moun ki wo yo. Men piske moun yo wo, Letènèl dèzame di. Nan menm vèsyon an, li pral desann yo menm jan lè mò yo antere a. Se konsa, nasyon sa yo, li pral desann yo. Ou menm pèp ayisyen, ou voye zye w, imilyasyon an ap tiye w patou kote w ye a. Wi, Letènèl di l p ap detwi latè pa dlo, men gen fason l ap fè l. Alò, ou menm ki ayisyen, ki patou. Lè n ap soufri konsa, m te rantre nan lapriyè. Pandan m antre nan lapriyè, m t al kot Bondye. Lè m ale kot Bondye, m al priye. Lè m fin priye, m al kote l. Li ban mwen Women 8, vèsè 18. Lè m ouvri zye m, m al gade Women 8, 18. Ki sa Letènèl di nou nan Women 8, 18? Soufrans sa yo ou wè Ayiti ap pran an, se pou bèl bagay wi. Letènèl pral fè pou pèp sa. E maten an m vin fè nou konnen, pandan tout moun sa yo devan m nan, pandan jounalis sa yo devan m nan, m vin fè nou konnen, pèp sa, pèp nwa sa ou wè k ap imilye a, Letènèl pral leve pèp nwa a. E ou pap ka goumen. Ou pap ka goumen avèk sa, paske se pèp nwa sa a Letènèl chwazi pou l leve. Alò, frè m, alò, sè m, ou menm k ap soufri, ou menm k ap imilye, kote w ye a, konnen gen Bondye. Letènèl ban mwen 11 novanm. Mwen pa kapab di w ki sa k 11 novanm nan, frè m. Mwen pa ka esplike w ki sa k 11 novanm nan. Men Letènèl pale m de 11 novanm. Paske ou konnen gen bagay dyab ba ou. Men, gen bagay tou pandan lap ba ou la gen bagay li pap sèvo pap ka ouvri sou li. Mwen pa konnen. Men tou senpleman peyi a peyi a pral konnen dè moman difisil. Li menm lontan. Peyi a pral konnen dè moman difisil paske pènèt sa wap gade a la li pral bagay kòmsi pou lòt parèt paske lè wap gade nouvèl Ayiti. Wi se vre, Dye montre m li, sa vle di ke wi se laverite. Men tou, sa nou voye sou zye nou an, li pral kraze. Alò frè m, alò sè m, Letènèl te voye m kot yon gran chèf isi. Avan sitiyasyon an, sa gen anviwon 1 an edmi, m t al kote gran chèf la. M pa t jwenn gran chèf la non, men m te jwenn sekretè l. Li te pale avè m. M te pale avè l tou, m te ba l mesaj ke Bondye te ban mwen. pou m te bay gran chèf la. Maten an frè m vin fè nou konprann pou li te mande ban m mesaj pou m bay penitansye, mwen te al devan an gade gafòn mwen. Paske fò m di nou, si w pa konprann se yon moun ki fèt legliz mwen ye, m se yon moun li te rèl retire ason lan men m. Li retire ason lan men m. Pou mete bib avek chan la menm. Alon m pran sa nou konprann. Se pa yon moun Letènèl pran anndan kòm si ki anndan legliz, ki anndan legliz ki grandi legliz non, m te lan pui a menm jan avèk tout moun, m te nan pui a, m te lan makout la menm jan avèk tout moun. Se sa m fè maten an la. Sa vle di ke ougan, manbo, e masonlòj yo ki Ayiti. M vin fè nou konnen. Pèp la vin fè nou konnen sa k pral pase Ayiti a, sa vle di ke se fòs k ap antre fòs. Fòs sa w voye sou an k ap manje pèp la la a, wè l ap manje pèp la, ebyen zam ki pral nan men yo a, zam ki nan men yo a l ap pran w pou bouke flè. Li pral manje w pou bouke flè paske se fòs k antre fòs. Pal la p ap ka kanpe devan fòs pa Bondye a. Alò maten an. Mwen vin di nou konsa, nou menm kap viv Ayiti avèk kè sere, nou konnen Bondye la, gon bagay Letènèl ap fè. Letènèl ap fè bagay la pou nou e lap fèl pou nou tout kapab wè se li menm ki fè sa. Paske lè kowona a, malgre l te banm mesaj, malgre. M pa t vin nan stasyon, m pa t vin nan radyo se vre, men li te nan demann mesaj, mwen te, m t al, m t al Kanfou, m t al Gresye, m t al Leyogàn, m pase pa, m t al Grangwa, m t al Ti Gwav, m t al tout kote, m t al anba lavil. E m tou pase m salye medam ki gran ri yo. Pase m te pase lè m te sot penitansye, se sè Marie Zviana, m te pase lè m te soti penitansye, m te pase vizite yo, kote ki rele Bèl Ayiti a, m te pase kay Janjan tou, m t al pale. Sa ta wè jan yo resevwa m. Ke Bondye kouvri nou medam, pase Letènèl konnen sa nap fè a nou fèl pou pitit nou fèl pou vi nou, men Letènèl kapab ba nou direksyon lavi nou. Ke Bondye kouvri nou, ke Bondye kache nou, ke chak grenn ayisyen ki pran pawòl sa map di a an kè ke Bondye kouvri yo nan sak pral pase la, ke Bondye kouvri fanmi yo. Ke Bondye kouvri e pwoteje ou tout kote ou pase lan mond lan. Ke la pè Bondye avèw. Jodi sa nan Ensekirite fon revelasyon te vini kot yon gran chèf. Èske ou kapab di nou non gran chèf sa? Non, m pa ka bay non l. M pa ka fè sa. Si m te vin kote mesye a, m patap ka bay non mesye a. Tandis ke li pat menm la menm. Èske ou konprann? Li pat menm la menm, ou konnen se sekretè l ki te resevwa m. Sa vle di ke m pral bay yon seri de done. Pou polisye sa yo ki potko menm lan eta sa yo ki potko kap mouri a li pral te vin sote gran chèf la paske m paka bay non. Men eske ou te wè nan revelasyon an gen anpil ayisyen ki mouri oubyen kijan sa te fèt? Eske m te wè nan revelasyon an. Gen anpil ayisyen ki mouri ki pèdi vi yo, peyi a kraze kijan kijan ou te wè sa nan revelasyon an? Bon, m ap di w. Sa k gen pou l pase a. Sa k gen, m ap di w, sa k gen pou l pase a, se pa, se pa pou di s on bagay mwen ap dòmi. Non, m pa bezwen ap dòmi. Paske m sonje lè kowona a, m te gendwa kanpe la ansanm avè w. Gen moun ki viv esperyans sa m ap pral pale a la. Gen moun, gen moun ki viv li. M te, m te, m te de menm kote avèk yon moun, te gen yon fèy blan ki sòti, ki desann devan m, m ap gade fèy blan an, men m pa pale angle. M pa pale, m pa konn pale angle. Sa vle di ke lè fèy blan an tonbe devan zye m nan, m pa ka li anyen ladan l. Men tou senpleman yon sèl bagay m te wè li te di, swa se For Iti, yon bagay konsa m vin wè se pou Ayiti. Èske w konprann sa m di w la la a? M pa pale angle. Sa vle di ke gen bagay ou ka bò kote m nan w ap viv mwen pa viv li. Èske w konprann? Paske chemen ka Bondye se konsa li ye. Chemen dif trè trè difisil. Trè trè. Fò tande kote m sòti pou m vin la, mèt di w se mèt di w se son lanmè m sòti pou m vin bay mesaj la. Kòmsi m pa ka menm jan m te fè lè kòsina m t ap vin bay li a, epi kòmsi m gon bagay k ap m pa vin gen anyen k ap fèt nan tèt mwen, kòmsi yon bagay k ap

Ok Menm pou mal preche levanjil gen bagay map di nou gen bagay yon moun ap di sou pa fè esperyans ou pap kap dil paske m sonje lè siklòn Matthew Jeremie m kwè Jeremie epi pandan m kouche nan chanm mwen ankò sa te gwo tablo ki desann nan lòt la m pat dil non Gon tablo ki desann pandan tablo a tablo a fèt an jòn abriko e vè fonse epi li make Ezayi 55 vèsè 5 se la Letènèl ban m misyon se pa lòm ki ban m e pa pastè ki ban m misyon se lòm se Bondye ki ban m misyon sa a ok Sè li a va vin ban m poko vin gen pwoblèm. Non paske depi Letènèl la avè w li la anò pèsekisyon patou pase nan pitit ou pase nan fanmi pase toutan pèsekisyon. Mwen mèt toujou jwenn li sou wout la. Paske pèsekisyon se manje kretyen li ye. Defwa w konn gen dlo nan zye, defwa w soufri, w soufri. Gen bagay Dye ap montre w pou w soufri anpil. Mwen se sa m viv lè w pa viv li. Paske gen nan yon anbyans, mwen menm mwen pa ka esplike w soufrans la. Paske m sonje gen yon paj fete sou YouTube la, gen de soufrans w ap viv, ou pa ka esplike l. Sou se Dye lè y ap fè t ap gen yon nan yo. Frèm, mwen menm mwen inosan e minis lan map di nou yon bagay, se minis lan li ye nan peyi a, mwen menm mwen pa konn anyen de minis lan men yon sèl bagay map di, menm lè w te nan plas li gen bagay gen bagay ou patap kapab fè paske lè bib la ekri map di nou kote bib la di w konsa yo pral pase chèf yo sa vle di nan epòk sa se wa ki te gen se pa prezidan se pa minis yo pral pase Chèf yo nan labetiz, yo pral pase tout kalite moun nan betiz. Sa vle di ke yo nan rizib. Sa vle di li ekri. Menm lè se ou menm wi, ou ta vle fè wi, ou pap ka fè. Ok? Ou te ka la pou fè paske Minis Sante Delò a gen volonte pou l fè yon bagay byen wi. Men. Piske bib la ekri nan sitiyasyon nou ye a menm lè lap fè pa egzanp ou pa wè chak sa pou pa pou pè a ta fè an an avan ou pa wè se an aryè li gade gade byen pou wè oubyen nou ka konprann chak lè pa egzanp se chèf ou ye wap goumen bò sa la pou ta sòti e poutan se an fondri wap an fondri men lè bagay yo vin pi difisil bagay yo pa fasil menm menm mete nou nan plas moun yo kap dirije peyi a yo paka fè anyen. Ou menm pap gen mesaj pou Ariel la pou nèg an granmoun an? Kiyès? Paske nap gen mesaj pou nèg ak zam yo tou. Ebyen kisa map di yo? Map di mesye k avèk zam yo se ayisyen yo ye. Paske nouvèl Ayiti a se pa pou mwenm sèl la, se pa pou nou menm jounalis yo lap fèt sèlman. Yo pou yo yo menm tou. Sa vle di si li ka depoze zam nan li tap pi bon nan peyi a. Paske nan nouvèl Ayiti a nap gen, atansyon, nap gen blo, nap gen lèt, N ap gen vyann, n ap gen tout bon bagay pou n kapab siviv. Wè, n ap gen tout bon bagay pou n kapab viv. Sa vle di ke si yo ta depoze zam nan, li t ap byen bon. Li t ap bon. Mèsi. Ke Bondye kouvri nou.